Se yon plezi pou mwen pou m kapab kòmanse. Koze finans avèk Maryde se yon ansanm de ti kozri ki gen rapò avèk ekonomi,

Kòman nou ye? Jan nou konnen l, se toujou yon plezi pou mwen pou nou kapab rankontre pou nou kapab fè ti koze nou an ki se Koze Finans avèk Maridès. Jan nou konnen l deja, Koze Finans avèk Maridès se yon sanm de ti kozri ke n ap fè kote ke nou ap abòde de sijè ki gen rapò avèk ekonomi, avèk finans, men patikilyèman finans pèsonèl, sa vle di kòman pou fè lajan, kòman pou Jere lajan e kòman pou bati richès pou ou menm, pou fanmi ou, avèk kominote kote w ap viv. Nan dènye videyo ke m te fè pou nou an, kote tit lan se Ou di w bezwen rich, kisa pou fè? m te montre w premye etap lè w bezwen bati richès se ekri vizyon ou, ekri plan ou sou papye. Sa vle di ke ki kote w wè tèt ou nan 5 an, nan 10 zan, nan 20 tan, sa depan de ou menm ki nonb dane ou vle mete, fòt ekri l sou papye pou w ka wè egzatteman ki kote ou vle ale, paske l ap pèmèt ou kapab fokis, l ap pèmèt ou kapab sonje wout ke w te di ke w ap pran. Jodi an, nou pral abòde dezyèm etap lan. Men avan m abòde dezyèm etap la, m gon presizyon ke m bezwen fè pou nou. Lè m ap pale de richès, mwen p ap pale de dòmi pòv leve rich. Sa nou rele an anglè overnight success. M ap pale de richès kote ou bati li ou vin rive nan pwen kote ou kapab viv byen, ou pa bezwen pou wòri apwopo de yon seri de bagay, e ke richès sa w ap ka pase l bay pitit ou pou li menm tou pou l kòmanse kontinye viv byen e kontinye grandi richès sa pou fanmi an, ok, de jenerasyon An jenerasyon, nou vin gen sa yo rele yon richès ki solid. E de tip de richès sa a m ap pale w? Mwen p ap pale nou de richès kote yon moun ap di w voye 500 dola ba li l ap fè l vin 10,000 dola. Bagay sa yo m pa bezwen al sou yo, nou konn kòman yo toujou fini. Ok? Bon, se pa de yo m ap pale. Anvan m kontinye avèk sijè nou jodi an, m ap raple nou peze bouton subscribe lan. Pran yon ti tan. Map fè yon ti poz pou nou kapab pran yon ti tan pou nou peze bouton subscribe lan oubyen abone sa depan de konfigirasyon YouTube channel ou epi lè w fin tande videyo an share li avèk yon zanmi avèk yon fanmi si w panse ke li kapab itil li. Dezyèm etap Lè w bezwen bati richès, se analize sitiyasyon finansye w. Analize kote w ye jodi a. Menm jan, pa egzanp, moun k ap envesti nan stock market lan, ou konnen anvan w achte stock pou yon konpayi, fò w konn sitiyasyon finansye konpayi an. Paske ou pa pral achte stock konpayi sa epi demen si Dieu veut ou tande konpayi an file for bankruptcy. So ou bezwen analize sante finansyè konpayi an anvan ke w achte stock li. Menm jan ou menm tou ke se swa antan ke endividi ou byen yon fanmi sa vle di yon koup de moun kap viv ansanm fok nou kapab fè Analize sitiyasyon finansyè nou ki se dezyèm etap lè ke ou bezwen bati richès. Se kòman wap fè analiz finansyè sa. An anglè nou rele sa balance sheet. An fransè yo rele l bilan. Sa di ke wap fon bilan de ou menm. Sur le plan financier. Pa sur le plan personnel but sur le plan financier. Kijan w ap fè bilan sa? W ap pran yon fèy, m ap montre nou. M gen yon egzanp la ke mwen te fè pou m kapab montre nou. Ok. Ok. Yon bilan se yon, se tankou yon foto ke w fè de sitiyasyon finansyè ou a yon dat byen presi. Ta di ke ou gen dwa ekri non ou, oubyen non fanmi an, non mari, madanm, epi ou mete Balance sheet, oubyen bilan an fransè, epi ou ekri dat lan. Sa di a tèl dat, men ki kote nou ye sur le plan financier. So, ki premye sa w ap fè? Nan tèt papye an, jan nou wè ke m mete l la a, n ap ekri assets. Assets oubyen aktif an fransè, oubyen nou ka di byen. Assets sa vle di se ki sa w posede, ki sa ke ou genyen. Ok. Gen yon seri de detay lè w ap mete asèt yo. M pa pral antre nan tout avèk nou paske se pa bi an sa. Bi an se vrèman ka montre w kòman ke w kapab fè yon bilan finansye pou ou menm. So premye pati an nan tèt papye an sa w ap mete, w ap mete sa ke ou posede. Sa nou rele assets an anglè. Oubyen byen, aktif an franse. So, assets ou se ki sa li? Se tout sa w posede. Pa egzanp, si w gen lajan labank, w ap mete lajan, epi w ap mete, pa egzanp, ou gen yon checking account, ou mete checking, epi ou mete konbyen kòb ou gen sou checking account lan. Ou gen saving account, w ap mete savings one, si w gen de, w ap mete savings one, ou mete konbyen kòb ou gen sou savings lan. Ou gen yon dezyèm savings account wap mete saving to epi ou mete oubyen ou bay savings an yon non ou mete konbyen kòb ou gen sou li. Si w son moun ki kenbe kòb lakay ou tou, paske gen anpil moun ki toujou kenbe kòb lakay yo tou, wap mete house, E money sa di ou mete lajan pou ka se pa kay lan men lajan ke w gen lakay lan oubyen w ap ba l yon non jan w vle ou mete konbyen kòb ou gen lakay ou sa se lajan si ou genyen tou investment account sa vle di ou son moun ki ap envesti nan stock market lan ou genyen stock konpayi ou genyen mutual fund ou genyen bonds w ap mete yo tou stock la men kòman w ap mete yo Pa egzanp, si w genyen, ou se yon moun ki genyen 20 share Amazon, so, jou w ap fè bilan, so w prale ou pral sou Yahoo Finance, w ap gade ki pri stock Amazon nan jou sa, epi w ap miltipliye pri an pa 20, epi l ap ba w montan pou stock la. E w ap fè sa pou tout stock ke w genyen. Mutual Fund nan w ap fè menm bagay la. W prale sou Yahoo Finance, w ap gade ki pri yo, epi Sa depan de konbyen kob ou genyen, konbyen share ke w genyen, wap multipliye l la baw pri an. Bonds lan wap mete pri bonds lan. Si w son moun tou ki genyen retirement plan, pa egzanp ou gen 401k avèk travay ou, wap rale wap gade, ou ka al online wap gade konbyen kob ou gen nan 401k ou jou an, wap mete l. Si w genyen Roth ira oubyen Traditional are wap mete yo tou wap mete konbyen kob ko genyen sou yo ok sa se pou investment yo lè w fini kounye a w prale nan byen ke w posede pa egzanp si w gen kay si kay lan se kay ou Wap mete konbyen kob kay lan vo. Ou pap imajine yon pri non. Ou prale gen website ki baw posibilite lè w mete zip ou mete adrès kay ou ok tankou zilowon bann website pa bezwen site yo kap ba ou on va kap ba w on valè aproximative de kay ou an. W ap mete pri kay la. Ou mete market value. W ap di yo sa mete. W ap mete pri ke yo di w kay ou an vo kounye a. Si w gen machin tou, ou pa mete pri ke w te achte machin nan, but ou prale nan Blue Book, w a mete ane machin ou an, epi ou mete spesifikasyon l, l ap di w machin sa men kisa l vo.

e rad ke w posede, ou genyen mont, valiz, tout bagay sa yo ke w posede, ou pa p mete pri w te achte yo an non. W ap mete si w ta p vann bagay sa yo se konbyen kòb ou ta p ka vann yo. So se konsa w ap fè. So w ap mete tout sa ke w posede, w ap mete l nan pati asèt lan, w ap mete pri yo, epi kounye a la menm, Ou fini avèk assets lan, wap jwenn yon total. Ou pral fè menm bagay lan, wap fè yon dezyèm liy, kounye a pou sa ke ou dwe. Pa egzanp, wap mete, wap kòmanse, si w gen bill ke w pat peye. Pa current bill, pa egzanp, ou gen FPL lan, li voye bill lan, bon dat la poko rive, so ou gen pou peye lòt, ou poko peye, li pa de bill sa, e pa sa map pale. Map pale de bill ke w te dwe ke w poko peye, ki pas dou. Pa egzanp, ou t al lopital, ou pa t ka peye tout bil ou, ou gen yon bil yo voye ba ou, sa fò w mete l, w ap mete l. W a, ou, ou se ka ou lwe, ou gen 2 mwa ke w poko ka peye rent ou, w ap mete l. Si se kay ou achte tou, mortgage ou, ou late nan mortgage ou, sa w ap mete l. Ou mete tout bil ou yo, w ap mete yo. Answit, wa prale tou, pa egzanp si w dwe moun kòb tou, fò w mete ke w dwe entèl kòb. Ok, w ap mete kòb ke w dwe moun. W ap mete tou kay ke w achte an. Pa bliye nan pati a 7 sa m te di w ap mete pri ke kay ou an vo an. Pò kontr, nan liability w, nan dèt ou, sa vle di sa w dwe moun, sa nou rele pasif an franse, Wap mete konbyen kòb ou rete pou fin peye kay lan. Pa egzanp si son kay ou te achte 300 mil dola, ou peye ou bay 100 mil dola deja, ou rete 200 mil dola, so 200 mil dola ou rete sou mortgage sa, wap metel nan liability ou. Si w ta achte yon machin, ou pat achte l cash, ou ta achte machin nan son car payment ou te pran. So, pri machin nan vo jodi an, jou sa ke w ap fè bilan w lan, li w ap mete l nan asyèt ou, but kòb ke w rete pou fin peye machin nan, w ap mete l nan liability w. Pa egzanp, si w te achte ka e machin nan 30 mil dola, Ok ou rete 20 mil dola pou fin peyel oubyen 15 mil dola 15 mil dola sa w dwe sou machin nan toujou an nan car payment lan wap mete li nan liability w wap mete tou nan liability ou an jeneral tout sa ke ou dwe li sipoze ale nan liability w ok tout sa w dwe si w dwe yon moun yon kòb Ou poko peye li fòw metel. Menm jan tou si gon moun ki dwew yon kòb ou ka metel nan asyèt ou ben on kòb ke w konnen wap antre paske gen moun ou konnen ou prete yon kòb ou pa bezwen met espwa sou kòb sa ankò so ou ka metel paske kanmenm kòb la deyò but sou sou gentan konnen ke se pou yon kòb wap antre so li pa li pa nesesè pou metel nan asyèt so but si ou menm ou dwe moun yon kòb fòk ou mete li Nan liability w. So an jeneral tout sa w dwe yo prale nan liability w, se tout sa w posede yo prale nan assets ou. E lè w fin fè 2 total sa yo, e lè sa w ap ka kalkile net worth ou. Net worth ou se pou kalkile li w ap pran montan total assets ou, W ap retire ladan l montan total liability oubyen pasif ou epi l ap ba w yon montan. Pa egzanp, si total assets ou 500 mil dola, total liability ou 300 mil dola, so net worth ou se 200 mil dola. Si total assets ou. 500 mil dola men la ability ou 700 mil dola so ou gen yon chif ki negatif so total asset e net worth ou se negatif 200 mil dola so si total asset ou Si net worth m vle di li pozitif sa vle di ke ou jwenn yon chif ki pozitif lè sa ou kapab di ou solvent ou pa broke ou gen dwa pa kote w ta renmen ye a sur le plan financier but ou pa broke par contre si ou jwenn yon chif ki negatif m pa bezwen konnen Ki kalite machin w ap woule? M pa bezwen konnen ki kote w rete. M pa bezwen konnen ki jan de rad ke w met sou ou, si se brand name. M pa bezwen konnen ki jan de valiz ou soti. Ou broke. Ou broke. Ou insolvent. Sa vle di ke ou dwe plis ke sa ou posede. Ok e sa vle di ke a nenpòt moman ou kapab oblije pou a pral file for bankruptcy so se pa annik gade kijan ke ou ap viv kisa ou posede kisa ou wè sa wap gade yo se fè bilan finansye ou epi lap ka pèmèt ou kapab evalye Net worth ou pou wè eske ou negatif oubyen eske ou pozitif. So, depandaman de sa ou jwenn, li pral dikte w ki pwochèn etap ou sipoze fè nan vi w. Ok? Paske ou bezwen fè Analize sante finansye ou paske pou ka fè yon plan. Paske ou pa ka fè anyen, ou pa ka konstwi richès, ou pa ka bati richès si w pa gon plan. But pou w ka fè plan sa, ou bezwen konnen sitiyasyon finansye w. Premyèman, pa bliye ou bezwen gen rèv ou ekri epi dezyèman ou bezwen gen eta finansye ou Ou bezwen gen sitiyasyon finansyè ou pou ka wè ki kote ou ye e apati de la pou ka fè plan pou ka rive kote ou bezwen rive an. Se te tout sa m te gen pou nou jodi an. Pa bliye peze bouton subscribe oubyen abone an pou nou kapab konstwi chanèl sa ansanm epi lè w fin tande videyo an share li avèk yon zanmi, avèk yon fanmi si w panse ke l kapab itil li.